Aswè a ankò, fenèt la louvri pou n pataje ansanm enfòmasyon kiltirèl yo ak ou. Zanmi telespektatè, bonswa e byenvini! Tousuit n ap prezante w kèk nan pwen n ap gen pou n devlope pou ou aswè a. Nan yon sware espektak ki batize La Soirée d'Emeline, Ministè Kilti ak Kominikasyon, nan tèt kole ak Marabou Pwodiksyon, rann yon omaj kiltirèl bay chantèz Emeline Michel aswè vandredi 18 desanm 2020 nan otèl Karibe, Petyonvil. Premye edisyon festival mizik Never See a dewoule ayè dimanch 20 desanm lan sou plaj Kaliko. Plizyè santèn moun te reponn depi nan maten ak envitasyon ki te lanse pou vin pwofite divès atraksyon premye edisyon sa te ofri. Centre Culturel Cinémathèque reyalize samdi 19 desanm 2020 an premye edisyon fwa gastwo atizanal li nan restoran Piman Wouj Turgeau. Fè pwomosyon kilti peyi a ak ede plis moun dekouvri travay atizan yo se prensipal objektif fwa sa a. N ap pran yon kout poz, n ap tounen tousuit aprè pou devlopman enfòmasyon yo.
Beka, antre pitit. Ah, sa k pase? Sa k regle? Mwah. Ah, ou konnen, m te nan zòn nan la, m pase wè ou. Ki mirak? Epi sòti m pral sòti la wi. Ooh. Gad longè cheve Kasumi. Gad jan yo bèl gad jan yo boukle epa avanl ret ou kale wòz. Sa te konprann?
Kòmsi ou pa konn serum nat? Sak serum nat la?
Bon mwen chita m eksplikew. Kitem diw, serum nan se yon pwodwi nan gam nat lan ki trè efikas, ki bon pou tout tip d'alopesi ou genyen, nenpòt kote e jan chevew manje yap pouse. Ou bezwen l founi e vini rapid tou? Pa ezite! Sewòm nan pri ki meyè a, li sou tout mache, makèt, famasi e menm nan kèk sit yo tankou Gressis ki nan Dèlma 87. Cheri vin tande! Ou pa bezwen pale cheri, m tande tout bagay. Ann al achte Kamnat. Ann ale, ann ale. O!
Kasumi n ale! Sewòm nat.

Yon fwa ankò, bonswa tout moun e byenvini nan devlopman enfòmasyon yo. La soirée d'Emeline, se anba tèm sa Ministè Kilti ak Kominikasyon nan tèt kole ak Marabou Production ki gen nan tèt li chantèz Darline Desca, òganize vandredi 18 desanm lan yon sware omaj pou diva mizik ayisyèn lan Emeline Michel nan Caribe Hotel. Pou okazyon an, 10 Atis fanm te entèprete plizyè nan tit chantèz la genyen nan repètwa li. Saïdna Antoine ak Junior Avril ap di nou plis. Se nan prezans plizyè wo kad nan kilti ak medya ayisyen an, sware omaj sa a te kòmanse anba menas lapli. Pou ilistre lide Daline Desca, Te gen pwojeksyon yon fim dokimantè ki te retrase pakou diva a ak plizyè entèvenant. Men gon rimè ki di e ki pèsiste jiskaprezan ki di ke yon jou Ralph t al nan stad Sylvio Cator epi te gen yon gwo kongrè pwotestan ki t ap fèt e li te wè yon ti pitit ki te gen yon vwa ekstwòdinè epi se te bon se te kareman le kou de foud piske bon ti pitit sa a ta pral vin madanm li pa la swit donk Se te Emeline. Mwen kòmanse chante lè m te genyen senkan nan koral. Mwen fèt Gonayiv donk nan koral legliz Betèl e mwen sonje m tèlman te piti nan koral la ke yo te oblije mete yon ti ban anba pye m pou fè m menm otè a rès moun yo. Pou Minis Kilti ak Kominikasyon an, Pradel Henriquez, onore atis sa a, se te yon devwa, sitou nan pèspektiv li genyen pou onore pèsonalite ki fè fyète Ayiti. Nan swa a, se La Nuit d'Emeline, c'est un hommage à Emeline Michel, ki se sa n ta ka rele yon, anfen, pou mon âge, lè w gen 55 ans, ou prèske ka di w grandi avèk Emeline Michel. Jodi a, Emeline Michel se star entènasyonal sa a ke N ta ka di yon trantèn dane apre ke nou ap onore. Se vrèman sa n ta ka rele pou mwen menm yon moman alafwa nostaljik, o sans ou m gen yon flashback, yon retou an aryè ke m fè sou tout yon peryòd distwa Dayiti. Anplis koregrafi dans yo, Tamara Suffren Misty Jean, Tifàn, Annie Alerte, Shoomy, Slouz, Bijoux, Nadia Faubert ak Ericka te mete vwa yo ansanm pou repran nan fason pa yo plizyè chante Emeline Michel tankou Akaye Kawo, Pran men m, Pè Letènèl pou n site sa yo sèlman.

Nan mitan sware a, anpil moun nan piblik la te oblije kite espas la akoz lapli, men sa ki te rete anndan yo te jwenn mo remèsiman nan men Emeline pou non sèlman sware a, men tou pou fidelite yo pandan 33 lane karyè li. Merci pour tout cet amour que j'ai reçu ce soir mwen mwen graje mwen graje map tande chak mo a entendre les mots les paroles de ces chansons que j'ai écrit en Grande solitude souvan ki banm dife ki banm ki banm konfyans ki fèm re byen a lakay mwen mwen di Darline Desca mèsi pou inisyativ sa pou entansyon an pou rasin entansyon l. Jan nou te anonse li nan tit, Centre Culturel Cinémathèque reyalize, samdi 19 desanm 2020 an, premye edisyon fwa gastro-atizanal li, Nan restoran Piman Wouj, Turgeau fè pwomosyon kilti peyi a ak ede plis moun dekouvri travay atizan yo se prensipal objektif fwa sa. Pou edisyon sa, anviwon yon dizèn atizan te ekspoze pwodwi yo. Vladimir Dartois ak Lidye Dieudonné te prezan, y ap di nou plis. Yo te anviwon yon dizèn atizan ki soti diferan kote nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan ki te ekspoze pwodui yo nan kad dewoulman premye edisyon fwa gastwo-atizanal Centre Culturel Cinémathèque òganize. Jèn antreprenè sa yo te ekspoze divès kalite pwodui, pami yo nou kapab site, braslè, kremas, liv ak manje lokal. Vendredi Antoine Kenson, youn nan ekspozan yo, aplodi inisyativ la ki daprè li vize ankadre jèn atizan yo. Inisyativ ke Piman Wouj avèk Sant Sinematèk pran an se yon bèl inisyativ kote ke tou yo pa fè l pou yo fè kòb, yo pa menm jan lòt fwa yo òganize e mwen menm prezans mwen tou se pa fè kòb lan men se biznis m ap fè donk m ap chache lajan men pa kont se yo vin fè sa rele w yon travay pou yo Alò, y ape chèche des crèmes du pays pou yo vann avèk yon gwoup moun ki toujou met nan tèt yo ke Ayiti pa janm gen anyen de pozitif, se toujou negatif, e menm an kesyon de biznis. Donk, yo menm yo vle di non avè l. Si fè kòb se toujou rezon nimewo 1 ki pouse anpil atizan patisipe nan yon fwa, pou jèn fanm 17 lane sa a, konsta a diferan. Aprè 7 lane ap pratike metye a, li swete atravè ekspozisyon sa pou plis moun konnen l epi pran an konsiderasyon travay l ap fè a, sa ki daprè li ap pèmèt li rive pi lwen. Mwen kòmanse depi lè ke mwen gen 10 an. Mwen vle ale pi lwen e ke mwen mwen bezwen ke plis moun konn ki sa k rele kwochè a, pou plis moun renmen l, pou plis moun aprann li. Kerline Lafleur, responsab Centre Culturel Cinémathèque la, montre li satisfè pou dewoulman premye edisyon an. Toutfwa, li swete fè plis jefò pou ofri piblik la yon pi bèl aktivite nan lòt edisyon yo. Se dezyèm joune Foire Laplicilti, Mache Nwèl. Li te fèt samdi dènye ki te 12. Se te yon trè trè bèl joune. Jodi ankò, nou konte ke nou konte fè joune an yon joune ekstraòdinè. Gen gastwonòm ki ansanm avèk nou la. Nou gen dèyè nou la yo se se. ki ekspoze kremas tou sa, jodi an se yon douzèn a yon dizèn artisan ke nou gen. Se premyè edisyon nou, nou konte ke lòt edisyon yo pi byen, pase pi byen, men etan done ke se lansman nou, m panse ke tout bagay ok. Lapli kilti mache nwèl, se tèm sa responsab yo te chwazi pou reyalize evenman kiltirèl sa. Yon aktivite ki te etann li sou 2 week-end. samdi 12 ak samdi 19 desanm 2020 pase a. Lòt nouvèl, jèn ekriven Lensky Janvier siyen samdi 19 desanm 2020 an nan restoran Piman Wouj premye liv li ki rele Le mec plus ultra. Ouvraj sa ki gen 250 paj prezante yon pèsonaj daprè otè a k ap kesyone konpòtman gason

ki vle di ce qu'il y a de mieux donk donk mwen fè jeu de mots an kote ladan li mwen prezante yon pèsonaj li ap konsevwa bagay yo diferaman li ap panse diferaman konpòte l diferaman tou e li remete an kesyon tou sa ke sosyete a an jeneral di ke men se konsa pou nou konpòte nou antan ke gason anndan sosyete a donk li remete an kesyon dizon ansènyman sa a e li menm li di ke l ap aji diferaman ke li prale a kontre kouran de tou sa se yon liv de 250 paj. E sa pran mwen 4 ane pou mwen ekri l. E mwen vrèman travay di ladan l pou mwen rann li konsa paske m pa t vle fè nenpòt bagay. M pa vrèman renmen pou m ap ekri yon bagay epi pou ke li pa vrèman gen sibstans sa moun nan pral li a. Donk mwen sa fè mwen bay tout vi m ladan l epi li pran 4 ane epi finalman li arive sòti. Gen egzanplè ki deja disponib nan libreri Astérix a Petyonvil. Donk se wi, se la ke li dizon disponib. Men apa sa mwen konte fè dotre vant sinyati de sòt ke mwen rann li aksesib a dizon la majorite de moun posib. Epi premye edisyon festival mizik Never See a dewoule ayè dimanch 20 desanm lan sou plaj Kaliko. Plizyè santèn moun te reponn depi nan maten ak envitasyon ki te lanse pou vin pwofite divès atraksyon premye edisyon sa te ofri. Yon edisyon ki te fini ak animasyon plizyè DJ epi pèfòmans divès atis ak gwoup. Garo Saintilus ak Richie Degervil pou detay.
Jan sa te anonse, patisipan premye edisyon festival mizik Nervesi an te gen posibilite jwi depi nan maten divès atraksyon ki te pare pou okazyon an tankou, masaj, estidyo, chato gonflab, pisin pou timoun, pou n site sa yo sèlman. Yonn nan responsab festival la ta bay enpresyon sou premye edisyon sila a. Li fè konnen, priyorite a se chèche satisfaksyon festivalye yo. Se premyè edisyon an, e nòmalman m kwè chak moun e tout ekip bò kote pa yo donk te fè efò pou nou te respekte timing yo, men m panse pou yon premyè edisyon e m kwè ke se m kwè ke se byen donk n ap goumen e pou nou wè nan nan lòt edisyon yo si n a si n a korije ti fay e ti erè e bagay konsa. Donk mwen kwè vreman yon moun ki fè yon festival an Haiti lè nou konnen ke jan maison de la place yo yon ti kout retisan e wè donk m panse fòk gen anpil volonte men donk nou se 2 moun kap sèvi la culture si w vle nou jwenn yon feeling ladan de trè souvan moun ka panse ke nou fè lajan de bagay konsa men se pa vre gen plis volonte ke lajan.

Atis Shassy te pale sou pèfòmans li ak evolisyon li nan mond mizikal la.
Evolisyon ki sa l ye? Se te Shassy ki te piti ki t ap tchat, kounye a Shassy grandi. E grandi an, nou pa sèlman grandi nan laj, nou grandi tout jan, nou grandi mizikalman, nou grandi nan pèfòmans nou, nou grandi nan tout bagay nèt. Òganizatè yo fè konnen

7 42 07.
Bega, antre pitit. Ah Sak pase sak regle Mwah. Ah ou konnen, m te nan zòn nan la m pase wè ou. Ki mirak? Epi sòti m pral sòti la wi. Ooh. Gad longè cheve Kasumi. Gad jan yo bèl gad jan yo boukle epa avan li ta tou ka de ròz. San te konprann, kòmsi ou pa konn serum nat? Sak serum nat la?
Bon mwen chita m eksplikew. Kitem diw, serum nan se yon pwodwi nan gam nat lan ki trè efikas, ki bon pou tout tip d'alopesi ou genyen. Nenpòt kote e jan cheve w manje, yap pouse. Ou bezwen l founi e vini rapid tou. Pa ezite! Sewòm nan, li ki meyè a. Li sou tout mache, makèt, famasi, e menm nan kèk sit yo tankou Gresis ki nan Dèlma 87. Cheri vin tande! Ou pa bezwen pale cheri. M tande tout bagay. Ann al achte Kamnat. Ann ale, ann ale. O!
Kasumi n ale! Sewòm nan,

ki te make ane 2019 la. Pèmèt piblik la dekouvri talan li se prensipal objektif ekspozisyon sa. Nan yon repòtaj Vladimir Dartois ak Lidye Dieudonné ap mennen nou vizite travay jèn desinatè a. Ann swiv. Roosevelt Saillant alyas BIC, foutbolè ayisyen an Duckens Nazon ak prezidan repiblik lan Jovenel Moise se kèk pami pèsonalite ki te ekspoze nan dezyèm jounen sa. Tablo sa yo ki fèt ak diferan materyèl atistik tankou, kreyon HB, B2, B4, B6 pou n site sa yo sèlman, fèt pou pèmèt piblik la reviv diferan evènman ki te make ane 2019 la. Jèn jounalis la ki respekte daprè sa li di, prensip akademik yo, montre kapasite l pou l reyalize chak tablo. Materyèl ke nou itilize yo se de materyèl spesyalize, se de papye kanson, se de kreyon byen spesyalize HB, B2, B6, e se de nou itilize nou fè ombre e limyè eksetera reflè, epi nou itilize de teknik de kadrilaj, vwala se teknik sa yo ke nou itilize pou pèmèt ke nou respekte lign yo e nou jwenn finès ke w kapab gade nan pòtrè yo. Pòtrè sa yo ki pran anviron 4 mwa pou yo reyalize selon relasyonis lan, Fèt nan lide tou pou ankouraje jèn yo chèche konnen sa ki te pase nan peryòd sa. Se sèl mwayen daprè Gaby k ap pèmèt nouvèl jenerasyon k ap vini yo pran pi bon desizyon. Ane 2019 la ki te yon ane pandan peyi peyi lòk la kote ke nou eseye fè pòtrè ansanm de pèsonalite ki te make epòk sa pou rezon pou rezon ou byen pou yon lòt. Donk aspè edikatif ki genyen nan nan epòk sa se ke nou vle. a aske pou jèn yo ale chèche konnen ki sa ki te genyen nan epòk sa a, tou kòm yon jèn ka chèche konnen kòman endepandans lan te, kòman nou te arive pran endepandans an 1804, kòman 86 te arive fèt. Donk, nou menm nou vle ansanm de evenman sa yo, byen kou nan a 12 janvye, peyi, espesyalman peyi lòk la, donk nou vle aske pou jèn yo al chèche konnen atravè pèsonalite sa yo, ki wòl yo te jwe nan epòk sa a, Ki enplikasyon ke yo te genyen? Si tout fwa yon moun ta enterese swa fè pòtrè pa l oubyen fè pòtrè yon pwòch li, yon zanmi l, swa nan ka yon okazyon anivèsè eksetera, li kapab toujou kontakte nou nan 38 61 63 28, 38 61 63 28. Pasyone pou ar plastik, Gaby Victor te lanse li nan mwa fevriye 2020 pase a. Anviwon si mwa aprè, Jèn desinatè a reyalize premye ekspozisyon l nan dat premye out 2020 ki te batize,

N ap rapousuiv avèk enfòmasyon yo pou n fè w konnen dizaynè Donald Derilus prezante ofisyèlman samdi 19 desanm 2020 an nan restoran Vivano yon koleksyon ki pote non l Donald Derilus. Koleksyon sa gen ladan l valiz, sandal, rad pou n site sa yo sèlman. Antre li nan mòd lan se yon fason, daprè sa li di, pou li reyalize rèv li pi rapid. Ann swiv. Se yon gran jou pou mwen pou m prezante ofisyèlman koleksyon m. Se premye edisyon m e premye aparisyon m nan mond atizana. Travay nou fè se valiz, sandal, rad. Nou menm nou plis. Stabilize nou nan mòd, mòd, paske mòd la li pran nou, donk se la nou retwouve nou, se la nou retwouve konpetans nou, donk se la nou rete e se la tou moun yo wè nou plis, yo wè nou plis e donk nou panse avèk mòd la nou panse nou ka rive, nou ka vanse pi vit, pi vit ke posib. Mwen fè l pote non m paske a chak fwa m te gen lide chanje l, chanje l ba l yon lòt non. Men moun yo plis konnen m sou non Donald Derilus. Donk chak fwa m vle chanje l, m di kèt si m al yon kote m al ba yon lòt non, moun yo pap wè de kiyès m ap pale. Donk moun yo ap wè se de yon lòt bagay m ap pale. Materyèl mwen itilize pou m pwodui èv sa yo se menm matyè ke nou genyen nan peyi nou an tankou tisi.

Se ak machin yo, apre n fin koupe, koupe patwon yo sou yon tab, nou koupe twal yo epi nou fè fòm bous la. Apre sa, avèk machin a koud nou, nou fè egzakteman sa nou vle fè a. Centre Culturel Louvriger nan tèt kole ak Bibliothèque Municipale Hinche ap òganize dimanch 27 desanm 2020 an nan Lycée Dumarsais Estimé Hinche Premye edisyon Festival des idées Ench ap li anba tèm Charlemagne Péralte prezan. Konferans deba, vòt siyati, vizit gide ak pèfòmans mizikal se kèk pami aktivite kiltirèl responsab yo prevwa fè nan jounen sa. Pèmèt jèn yo jwenn yon espas pou divèti ak anrichi konesans yo se prensipal objektif aktivite sila. Daprè kòdonatè festival la, Malachi Bastien, yon ekstrè. Festival des idées, Ench ap li, se yon inisyativ sosyokiltirèl k ap gen andedan l yon pleyad aktivite, tankou ap gen vant sinyati, ap gen plizyè edisyon k ap prezan nan kad aktivite sa a, tankou Kopivit Aksyon Sosyal, Liv Solidè, Sitwayen Edisyon, Gouplèt Edisyon. Preleksyon Micky a, k ap prezan nan kanal aktivite sa a, ka vin fè anpil vòt sinyati, men tou n ap gen Georges Dieu Lucien, non sèlman kòm envite donè, men k ap prezan avèk dènye tèks l ekri sou Verrette. E n ap genyen tou Lerice Clormeis Ampidou ki se doktè an sosyoloji, k ap prezan tou kòm envite donè nan kad aktivite sa yo. De envite sa yo ap genyen yon konferans ke y ap fè e k ap genyen pou sijè Quand résister n'est plus un choix. Ane sa se premye edisyon nou ke nap fè ench nan kad aktivite sa se paske ke nou wè gen anpil aktivite sosyo kiltirèl kap fèt andedan peyi a e gen anpil festival kap fèt nou di poukwa pa ke nou pa ka fon festival dè zide paske se pa tout moun ki ka tande dè gon ansanm de mizik kap pase andedan sosyete a e pa tout moun ki prè pou tandel oubyen pou fè timoun yo konsomel e nan yon lojik poun fè ripti pa rapò avèk demach sa yo nou pwopoze yon lòt altenativ. Yon aktivite k ap fèt gratis, moun yo ap genyen y ap rantre gratis nan kad aktivite sa a. Se pa yon aktivite pou peye. Sa k fè nou mande solidarite tout moun ki prè pou kapab sipòte aktivite sa a ki se Festival des Ides Hinche Apli. Yo kapab toujou sipòte, vin fè solidarite ansanm avèk aktivite sa a. Ou ka toujou rele nou nan 49 25 83 46 e 33 95 34 95. Merci Gaby Victor ak Lidye Dieudonné epi responsab komite mòd Exhibit yo reyalize samdi 19 desanm 2020 an premye edisyon fwa atizanal yo nan Caribe Hotel. Nan okazyon an plizyè atizan te ekspoze diferan pwodwi tankou braslè, kolye, mouchwa, sandal pou n site sa yo sèlman. Aktivite kiltirèl sa te reyini divès atis k ap evolye nan sektè mòd la. Prezidan Zazie Création, Sajin Zizi fè konnen li satisfè pou dewoulman jounen an. Evenman sa se yon mannyè pou l valorize sektè sa menm si li rekonèt gen anpil jefò ki rete pou fèt. Ann swiv. Aktivite ke nap òganize maten an li rele mòd egzibit. Se yon aktivite, se yon fò de mòd ke li ye kote ke nou nou reyini tout moun ki fè pati de endistri de la mòd lan an Ayiti. Nou genyen vètman ki ekspoze, vètman, akseswa, epi nou gen moun ki fè pwodui de po, pwodui bote, pwodui cheve ki la. Mwen satisfè poukisa? Paske mwen te vreman te kòmanse l. un peu tard sitou nou konnen peyi an te gen pwoblèm kowona te gen yon ekip nan e sitiyasyon aktyèl nou te yon ti jan ap ezite ki fè n te pran l tan e m satisfè e si ke m te gen tan pou m te fè l pat gen sitiyasyon sa m te pran l pi bonè m panse li t ap mye toujou nou vle mete kòmsi nivo mòd mòd lan nan yon nivo entènasyonal nou vle ale pi lwen avè l paske mòd ayisyèn nan e. Se vre gen anpil senyò ki nan mond ayisyèn nan ki vrèman reprezante nou fyèman a letranje, men nou menm nou vle fè yon enpak avè l plis, ok, nou vle pou plis moun, nou vle moun yo konnen ki sa n ap fè e ke ki sa n ap pwodui e bèl pyès ke nou genyen e sa nou kapab fè.
Ebyen zanmi telespektatè se te ansanm enfòmasyon nou te pote pou w jodi a, men avan nou kite w n ap raple w kèk nan pwen ki te devlope. Nan yon sware espektak ki batize la soirée Demeline, Ministè Kilti ak Kominikasyon nan tèt kole ak Marabou Pwodiksyon rann yon omaj kiltirèl bay chantèz Emeline Michel aswè vandredi 18 desanm 2020 nan otèl Karibe Petyonvil. Premye edisyon festival mizik Never See a dewoule ayè dimanch 20 desanm lan sou plaj Kaliko. Plizyè santèn moun te reponn depi nan maten ak envitasyon ki te lanse pou vin pwofite divès atraksyon premye edisyon sa te ofri. Centre Culturel Cinémathèque reyalize samdi 19 desanm 2020 an premye edisyon fwa gastwo atizanal li nan restoran Piman Rouj Turgeau. Fè pwomosyon kilti peyi a ak ede plis moun dekouvri travay atizan yo se prensipal objektif fwa sa. E se sou nòt sa, zanmi telespektatè, n ap fèmen fenèt la pou aswè a. Mèsi a nou chak ki t ap swiv li. N ap envite w rete branche TNH pou rès pwogramasyon an. Bòn semèn tout moun!